k ap viv lòtbò a daprè difikilte depi lè kanal la fin sou pye a, mouvman kanal la sou pye a, epi y ap maltrete Ayisyen. Donk, Ayisyen mwen yo arive brile kay mwen, ou konprann, yo brile kay mwen, donk se nan lari m ye, e deyò m ye. M oblije pase pa bò isi pou m kapab fè yon ti pale tou piti pou lemond ka wè sa k ap pase a. Bon, lòtbò a se konstriksyon, seramis, se seramik mwen mete, ou konprann. E m te gen plizyè bòs dominiken m t ap travay avèk yo, donk e nan moman an sa te vin pase epi m pa gen kontak yo. Ou di yo boule kay ou, men nan ki zòn ou t ap viv Repiblik Dominikèn? Bon, m ap viv Los Meyna. Los Meyna s on s on sektè ki nan menm liy e ki tou pre kapital la. M te ka di w pou w sòti Los Meyna pou w ale nan Palè Nasyonal w ap peye 30 pesos. Ou konprann sè kel pa lwen. Sa kap fèt lotbò a son kritik pou tou lè ayisyen se maltrete yap maltrete nou, mete nou deyò, boule biznis, boule kay, vle jèn timoun ou konprann epi elèv yo depòte yo. Ou tap viv pou kont ou oubyen ak madanm ou ak timoun? Ak madanm mwen ak pitit mwen. E kounye a kote madanm ou ak timoun ou? Mwen depoze yo pase la, mwen pase depoze yo lakay manman yo epi m just vini mwen menm pou m ka fon plas pou m wè si m al chèche yo. Yo brile kay ou eske ou rive sove materyèl ou te gen anndan ou byen? Nou pa sove anyen, anyen. Kisa yo di w lè yo brile kay ou? Bon sa yo di nou se si nou te kanpe plis se brile yo tap brile nou tou. Se paske nou gitan kouri mete kò nou deyò sa ka plizomwen si w ap swiv la w wè valiz mwen nan do m ou konprann sa se moun ki ta akonpanye m moun ki ta avèk mwen se yo menm ti zanmi akote k fè m kado grenn mayo Ou konprann m ka jwenn viv. Ou tap ki zòn ou soti ayiti? Mwen soti senmak. Nou konnen konfli sa se pandan kèk jou la. Kilè menm yo boule kay ou a? Bon sa pase dimanch lan. Depi dimanch lan ki bò ou dòmi? Bon mwen te nan wout avèk plizyè zanmi, mwen pase m fè ti staj lakay yo jiskaske m rive la.
Ki group moun ki rive boule kay ou a? Bon son group dominiken ki pa vle wè ayisyen. Yo di nou mete nou deyò nan peyi a, peyi a pa peyi pa nou pou nal viv lakay nou, oh nap fouye kanal, kanal sa pa menm pou nou menm, se kanal pa yo nou pase nou pran. Ok men eske se nan zòn nan moun sa yo tap viv tou dominiken sa yo k boule kay yo? Yeah yo nan menm zòn nan menm kominote a. Bon, anpil ladan yo m rekonèt ladan yo, gen ladan yo tou ki bandreje yo. Se pa sèl kay pa m nan sèlman yo boule, yo boule plizyè kay. Bon, nou menm se kouri nou kouri, kouri nou kouri. Raple nou non zòn sa te pase a? Sa pase Los Mina pou Cuatro de Agosto. Yes, sa e nan liy kapital la. Palè nasyonal la dekole l 5 kilomèt. Depi lè kanal la ap fèt la konfli sa pa eklate a kòman w tou viv nan peyi sendomeng avan menm ou vin la. Bon kòman m viv lotbò a map viv kache sèke travay mwen travay mwen pa ka peye timoun mwen ap mal viv madanm mwen ap mal viv ou konprann mwen pa ka touche donk zanmi peye machin pou mwen m just desann yo di si w wè yo boule kay ou si yo jwenn yo ann mete kò deyò.
Ou ta fèmen ou byen se kay paw menm ou te fè? Bon m te fè ti kay mwen gras a Dye, m te fè ti kay mwen men sa pa se plat a tè.
Jodia kisa w ta swete ki fèt pou bagay sa yo pa repete ankò? Bon kisa m ta swete ki fèt pou pou sa pa repete ankò, nou menm pèp ayisyen an nou konnen nou son pèp ki vrèman vanyan, nou konnen nou son pèp ki vrèman di e nou kwè nan edikasyon, nou kwè tou nan agrikilti an, ann mete tèt nou ansanm pou n travay. paske si nou travay nou pap bezwen al lakay vwazen an ankò ou konprann imilyasyon an pa bon pou nou nou wè kòman yap maltrete nou ti bebe pa epanye fanm gwo vant pa epanye.
Jodi a la ou twouve w sou kanal la a kap konstwi la e malgre dominiken yo ap fè presyon kijan w konprann travay sa kap fèt la a? Bon travay la m wè son travay tèt ansanm li ye son travay se kè ayisyen mete nan men epi son m te ka di w sèl inyon an kap avanse. Ou konprann? Linyon an jou dè jou e n ap wè l se pou yon sèl jou. Ou konprann? Sèke lemond sote, lemond etone pou yo wè tout Ayisyen sa yo ap travay pa gen moun k ap peye yo, se volonte k ap fèt. Raple nou non ou? Non pa m se Elize Badly Camille. Ki kote w soti nan Pòtoprens, Ayiti? Senmak.
Kanal la si si ta rive se vi pa nou. Pase valè mizè nap pase pou dlo, nap pase mizè nan solèy sa, nap boule solèy men si nou te jwenn dlo e pa konsa nou tap ye. E m salye nou anpil paske nou menm kap pran nouvèl nan men chak abitan. M byen kontan ansanm avè nou. Pase nou menm, nou te gen yon ekip mesye ki te vini la notre fwa la. Bon, koulye a, yo voye odyo a Sendomeng. E m gen anpil pitit mwen k ape salitasyon pou mwen. E yo wè m tou. Lè m ap pale ansanm avèk mesye ki te premye vini avan yo la. Ok, metenan, ki mesaj ou genyen pou moun k ap fè kanal la? Enben bon mesaj m genyen, mesaj m genyen. Mwen sak fè m pata gen plis mesaj paske m pa letènèl. Si se Bondye m te ye, m si kanal la tap fini yon sèl jou. Tèlman ou anvi travay la fèt. Tèlman m anvi wèl. Pase si ou gen dlo, wap anvi travay. Si ou pa gen dlo, kòmsi se lave men sou atè. Ok, son dekourajman.
Men si ou wap fè yon manje, si wap fè yon manje bon ou pa gen dlo, ou paka fè manje a non. Apre dlo a e sèl pou gen. Apre sèl la, se sèl la ak premyè grès. Men si w gen dlo ou gen grès, ou pa ka mouri. Ou pa ka mouri. Mesye mwen renmen sa n ap fè a paske sobito de sa n ap mache fè la i ka bay plis ankourajman avèk gwo ki devan yo Yo kap wè pèp la nan bezwen e Bondye kapab kase chèn nan pou yo kapab di yon pi gwo bagay avèk pwezidan sa a ki vle, ki genyen 11 priz sou yo, nou menm yon sèl piti nou bezwen pran lakay nou paske nou wè dominiken bezwen chak jou lakay li pou nou travay. La vle di nou menm lè yo krache atè yo di nou ranmase krache a epi 50 goud la yo ban noui nou pa konn kisa pou nou fè avèy paske peyi nou pa gen manje men si peyi nou gen manje nou travay nou kapab di yon jou nou granmoun lakay nou e lè lè dominiken ap pale avè nou si nou granmoun lakay nou dominiken ap konn kisa y di nou men sak fè chak jou dominiken pa respekte ayisyen se paske ayisyen anba bouch a y chak jou men si nou gen manje.

Li so bro kanal la pa gen kanpe. Merci.
Kanal la pa gen kanpe. Mesye mwen men nou anpil pou salitasyon nou paske gen yon vwayaj jounalis la ki te vin la notre fwa la. Mon chè mwen m gentan jwenn ti moun mwen yo lot bò a la. Ap di yo wow.
Bon. Ti moun an yo pale ri yo ankò. Yo wè map pale ansanm avè nou. Mon chè yo kontan anpil. Ou ap salye ti moun yo?
Wi m salye yo. M salye ti moun yo nomal. M salye Leonel. M salye Dieuneuf. M salye Dyenèl, m salye Leyonèl, m salye Limoz, m salye Wozlèn, Chal, m salye tout moun sa yo nèt. Pase nou wè ki kote m ap pale avèk mesye jounalis yo, e nou wè manch wouk kanpe nan menm timoun yo. Nou wè sa k kanpe nan menm nan, nou ta renmen, ebyen menm si nou pa ka fè demach, men bay moun k ap mesye yo, priye pou yo. pou yo kapab gen plis fòs pou yo voye odyo a ale, pou y kapab niri avèk pi gwo tèt yo, pou yo konn kisa y ap fè avè nou ann Ayiti, pou yo kapab ede nou avè.